Bonjour bonswa tout moun koman nou ye jodia mwen retounen avèk yon nouvèl video pou nou mwen swete gras a Dieu nou trè byen mwen retounen avèk yon lòt video pou nou jodia ki se yon ju papay mwen pral montre nou koman map fè yon ju papay mwen gen yon bèl papay mûr la epi sa map bezwen pou m fè ju papay la se map ajoute yon ti fig mûr ladann pou kapab bal yon gou ki trè apetisan. E pi mwen gen 2 grenn fwomaj m ap met ladan l, mwen gen 3 bwat lèt. E pi mwen gen yon ti esans blan pou m mete ladan l pou l kapab pi gou ke sa. Mwen gen demi tas sik m ap mete ladan l e pi mwen gen yon ti sèl fen, yon pese sèl pou m mete ladan l. Kounye a mwen pral kale papay lan, lè m fin kale l m ap vin montre nou kòman mwen fè sa. Gen moun ki fè ji papay lan li jis. fè blende papay la avèk tout po a li retire grenn nan mwen menm map kalel lò fin gen moun lè yo fin e e blende la po a yo koulel mwen menm mwen pap blende la po a map jis kalel poum kapab fè sa map retounen talè ale ok mwen fin kale papay la kounya map retire grenn papay la poum kapab metel nan blende a. Lè bay sa pe parèt. Sa bon konsa?
Ok, mwen fin e, fè bagay papay lan kounya map vide papay la nan blende a. E, ti moun nou gen dwa, nou toujou kapab remake chak resèt map fè mwen toujou mete fig mi. Se paske fig mi lan li trè efikas. Tankou fig mi lan nou wè a, tankou. Si n pa genyen, si nou ta gen yon moun li pa gen somèy, tankou chak swa anvan l dòmi li gen dwa pran yon grenn fig mi li manje l ap ba l somèy. Epi fig mi yo lan tou li fè ou fè dijesyon byen tankou lè w fin manje depi ou pa ka dijere manje a byen vit, ou kapab manje yon fig mi epi l ap ede w. Ok kounya m fin mete papay lan m mete fig lan kounya m pral kale fwomaj lan pou m mete ladann mwen fin mete ok kounya mwen fin mete fwomaj lan m ap ajoute sik lan ladann kounya m fin ajoute sik lan mwen pral ajoute sèl fen mwen an. Ok kounya la mwen fini avèk pati sa, mwen pral vide lèt lan ladann poum blendel, lèm fin blendel map vin moutre nou rezilta ji papay mwen. Ok kounya mwen ajoute glas lan ladann. Ji papay pa fèt avèk dlo timoun, wap jis mete glas epi ou blendel avèk lèt. Ok timoun, men ju papay la, ok? Kounya map mete pa nou pou nou. Tout moun ki bezwen mete mete yon pe glas nan nan vè a. Chak moun ki bezwen pa nou, nap di m pou m kite pou nou epi nap di m ki valè nap bwe. Se konsa m prepare ju papay mwen an timoun. Mwen mete yon ti yon kiyè manba ladan l epi mwen mete Yon ti esans vaniy blan ladann timoun li telman gou anfen. Se goute poun ta goutel poun wè koman ju sa gen yon savè esepsyonèl. Map tou pwofite di tout zanmim yo merci ki toujou abone avek chanel youtube mwen an, ki toujou kite yon like pou mwen, yon abone Epi ki toujou kite yon bèl kòmant anba e videyo a pou mwen. Timoun map tou pwofite di nou lè nap gade videyo yon moun ki gen chanèl YouTube li. Nap toujou e e nou kapab toujou kite kòmant lan atravè videyo a nou fin gade a. Pa kite nenpòt kòmant anba e e videyo moun lan pou n pa Gaspiye chanel youtube moun nan. Ok kounya se ti video sa m te pote pou nou jodi an. Bèl vèj di pa payizan chak moun ki vle nap kite yon kòmant pou mwen pou m kapab kite pa nou an pou nou. Ok nap kwaze lòt semèn nan yon lòt video ki pap twò long. E sak fè nou wè m pa plis lage lòt videyo se videyo ji sèlman map lage se paske mwen trè trè okipe nan semèn sa yo men nan lòt mwa kap vini si Dye ve map toujou kapab lage lòt videyo pou nou. Mèsi mèsi avèk tout zanmi m yo gwo bizou pou nou babay nap kontre nan yon lòt videyo lòt semèn a la pwochèn.